Sanley Lucas nou kontan rejwenn ou pou maten an jodi 7 fevriye 2026 sila donk ou ap tande emisyon an ou tap tande diskou Laurent Sincere ou tap gade yon ide klè sou sa kap pase Vila Dakèy e jodi a se fen manda cpt a nou kap di pou fini pou akò 3 avril la kijan w gade reyalite a kisa w ka di de plis?
E mwen salye w Telfò e mwen salye tout lòt panelis ki la yo e nou salye tout oditè yo. Jodi a 7 fevriye 2026 se yon dat ki enpòtan pou nou pou 3 rezon. Premye rezon an se 40 an depi gen yon sistèm ki tabli andedan peyi a. Donk Se pou sa dat sa enpòtan jodi a. Dezyèm rezon an, sèke jodi a, nou te dwe enstale yon nouvo prezidan chwazi pa lepèp avèk yon nouvo sistèm politik atravè yon referandòm ki te dwe ratifye yon nouvo konstitisyon. Li pa fèt. Twazyèm rezon an, jodi a, 7 fevriye 2026, sa fè 55 mwa depi dè zoligak avèk politisyen asasen ki restavèk yo, Yo touye 58 yèm prezidan demokratik e konstitisyonèl peyi a. Donk dat sa a genyen yon trip siyifikasyon. Pou bilan 40 an an, se yon asosyasyon, li pran nou 40 an pou nou konprann sa, se yon asosyasyon ki fèt ant oligak yo, ki gen tout yon rezo Politisyen anakopopilis ki restavèk yo, nèg yo dirije pandan 40 an avèk sa yo rele la théorie du chaos. Plis gen dezòd, plis li bon pou yo. Plis gen dezòd, plis yo fè kòb. Plis gen dezòd, plis yo byen mennen. Lè w pran bilan 22 mwa KPT a e bilan 15 mwa Fils-Aimé a,

323 milya 400 milyon de goud bidjè de gè a tounen bidjè de pòch depi premye oktòb nèg yo tap kraze bidjè 345 milya 510 milyon de goud nou gade sa bilan an ye mesye yo touye apeprè avèk 4 etaj ensekirite a 600 moun pa mwa an 22 mwa nèg yo tiye 13 mil 200 moun andedan peyi a. gen apeprè 400 moun ki blese pa bal pandan yo te la a chak mwa. Gen apeprè ant 50 e 85 kidnaping chak mwa. Gen apeprè ant 250 e 400 vyòl nan kan yo de fanm a timoun chak mwa. Donk, lè w pran referandòm nèg yo, nèg yo kraze 600 milyon de goud pou yon dokiman ke yo te prepare ke elèv de dezyèm e de twazyèm ane an fakilte de dwa pa te ekri tèlman dokiman an pa t bon, pa ka korije l. Donk, bilan sa a de 22 mwa kou sot pase a wè klèman ke oligak yo se mèt sistèm nan, wè Fanmi Lavalas, phtk, Verite Inite, Pitit Desalin, sdp, Mopod, Fizyon, OPL, yo tout se restavèk oligak yo. e oligak yo woule mesye yo e oligak yo tèlman entelijan nan strateji an yo garanti ke dènye prezidans KPT a se te nan men yo paske yo te konnen deja alavans kou yo tap prepare donk klas politik sa ki te nan KPT a li totalman dekonekte avèk lepèp e nan dekoneksyon l avèk lepèp la se konpòteman l nan pouvwa leta. Nou sonje skandal koripsyon yo, nèg yo fizeme siyen ladwann pou 29 an pou Coles avèk Bosan ki vo 880 milyon dola ameriken. Misye siyen Sunrise pou 11 milyon dola ameriken lèt de kredi. Li siyen pou Vorbe Fils 10 milyon dola ameriken pou ayewopò Okay 500 mil dola depanse, yo foure 9 milyon 500 mil dola. Yo pèmèt vòb yo mete yon anplwaye Sogener lè yo fin touye Jovenel, Erol Moroz, kòm direktè jeneral edh. Depi 54 mwa la a se yo k ap manje kòb kouran an. Ou pa tande pale de kouran ankò. Nèg yo gen yon lòt 83 milyon dola ameriken yo siyen pou 3 prizon ki pa janm bati. Nèg yo siyen yon kontra sekirite 80 milyon dola ameriken pa mwa sou 10 an ki ba w 800 milyon dola ameriken. Aizike, Ko pran oligak yo ki mèt OPL, ki mèt lavalas, ki mèt CSPJ, ki mèt kasasyon, ki mèt tout sa w tande yo, se yo ki mèt sistèm nan, nèg politik, nèg nwa tèt grenn, sa yo se restavèk yo ke yo ye. Jodi a, 7 fevriye 2026, oligak yo woule tout moun. Yo kenbe pouvwa a pou kont yo, yo di yo pran pouvwa a, yo pran l nèt. Donk se pou sa. Lè nèg yo vin antre nan 10 tantativ koudeta, gen 9 tantativ de koudeta enstitisyonèl ke nèg yo t ap eseye fè la a. Anndan KPT a, te gen 2 tantativ koudeta, ou gen tantativ koudeta Fils Aimé a pou l te rete pou kont li prezidan. Donk, nan ka Fauquenier la a jodi a, nan kad bilan 40 an an, Avèk dirije avèk la teyori di kawo pèmanan, nou gen yon premye refleksyon ke nou fè. Dezyèm refleksyon an, poukisa jodi a pa gen yon nouvo prezidan avèk yon nouvo rejim politik kote prezidan an chèf de leta e chèf di gouvèneman? E twazyèm eleman an, poukisa depi 55 mwa, nèg ki nan kasasyon e nan sistèm jidisyè a avèk oligak ki tiye prezidan an, Poukisa 55 mwa aprè yo pa ka regle anyen nan lajistis? Se paske moun ki tiye prezidan an tankou mèt Aspil Magloire te di sa nan videyo Aspil Magloire avoka du barreau de Mirbalais misye di w nèg ki tiye prezidan an jodi a se yo k nan lajistis se yo k nan pouvwa egzekitif lan on semèn aprè yo tiye misye epi yo boule kò l se pou montre w nan ki sistèm ou ye la a donk etan